Bonjou bonswa mes amour kijan nou ye kijan nou ye kalou ti nan kay la mwen tounen back ak yon new video pou nou nan video a sè a de kisa m vin pale mes amour de kisa m vin pale mwen vin pale de diferans ki genyen ant lè w renmen ak yon moun avèk lè w marye avèk yon moun ok sou se diferans sa a ke mwen vin fè pou nou guys a sè a mwen espere ke nou konprann ok So avan m kontinye map mande nou guys tanpri tanpri tanpri pou nou abòne avèk chanèl mwen an peze ti klòch la metel sou tout retirel sou pèsonalize metel sou tout poutèt lèm lage yon video pou nou kapab jwenn li epi pa bliye like share ok mes amours so nou pral kòmanse avèk video a mwen vin di nou ke mwen vin pale de diferans ant lèw marye avèk lèw renmen ok. So, mwen remake de nos jours, de moun renmen, gen mennaj, li renmen avèk mennaj lan, se kòm si yo panse ke yo te gentan madanm moun nan, yo te gentan marye, se madan entèl, madan entèl, epi sa w tande a la tou, yo nan dòmi lakay nèg la, yo nan fè tout yon seri de bagay, ki pa bon, ok? So, se sa k fè aswè a, nou menm jèn fi, Mwen vin di nou konsa ke pou nou kenbe respè nou. Fè gason respekte w. Fè gason respekte w. Se sa k fè lè paran w ap pale w se pou byen w. Tande paran w. Dezyèmman, chèche respè w. Lè w renmen ak yon gason, se poko marye w marye. Se poko plase w plase. Gen yon jan pou w ye. Gen yon konpòteman pou w genyen. Ok? Gen yon konpòteman pou w genyen. Ou pa ka di mwen makon nèg. Ok? Nan tan lontan, lè jèn fi te konn renmen ak jèn gason, se renmen yo te konn renmen. Se gason an dèfwa ki toujou vin lakay fi an, ki vin wè li. Ou konprann? Vin wè li. Menm lè fi an ka sòti ak mennaj lan, yo konn sòti al nan sinema, al bwè krèm, epi apre sa tounen lakay yo. Gen yon respè. Respè. Ok gon respè gon liy a respekte gon liy a swiv. Men de no jou, moun nan renmen ak moun nan, l fèk renmen ak moun nan, li nan tout pwogram, li nan tout plezi, moun nan lage, moun nan libre, kòman w vle nèg sa respekte w? Hum? Kòman w vle nèg sa fè w yon bak nan dwèt ou? Li pral fè w tounen yon bebe pwogram pou li cheri. Kòman w vle nèg sa ba w valè ke w merite a paske li jwenn ou lib? Je nou twò lib, paske ou sòti lè w vle, ou rantre lè w vle, menm ou menm ki jèn fi yo pa gen respè pou tèt ou. Kòman w vle, ki respè nèg sa pral ba ou, di m? Ban m di w byen, lè w renmen ak yon gason, se ou menm ki pou fè gason an respekte w. Se ou menm ki pou chache valè w devan nèg la, pou nèg la kapab respekte w, pou l wè w merite bag la, ou merite maryaj la, ou merite fiyansaj la, paske. Ou gen yon nòm ke w respekte. Ou bay tèt ou valè, ou bay tèt ou respè a. Li menm, an retou, l ap ba w respè pa w la bak. E vre, men lè w fèk renmen ak moun nan, ou poko gen de mwa renmen ak moun nan, ou gen tan libe le van, gade, ou nan tout pwogram, ou tounen yon bebe pwogram, ou nan lanmè, ou nan, ou nan, ou nan tout bal ki genyen. Nèg sa ap ba w respè, l ap ba w valè? Non, l ap fè w tounen yon bebe pwogram ni cheri. Nèg sa pa chèche yon lòt fanm serye, yon tifi a manman poul marye poul fè vil men ou menm ou se bebe program ni an lèl bezwen sòti lap wè wap wè lap rele w sitou sou bèl tif ou byen kanpe li pap baw bag la kòkòt ou pa merite bag la ou merite program nan ou merite on li ka fèw kado on mil on de mil dola men bebe program ou ye ok ou menm jèn fi k bezwen marye k bezwen mari w ki bezwen on nèg ki bezwen mari nan viw ou gon konpòteman pou gen w gon jan pou yo gon liy pou mache. Premyèman fòk ou respekte tèt ou, bay tèt ou valè, bay tèt ou enpòtans. Pa kite gason trete w tankou ou son fatra. Non, ou pa yon fatra. Ou son moun enpòtan, sitou lè paran w envesti nan ou. Yo peye lekòl pou ou, yo fè w fè filo, yo fè w fè inivèsite, ou antre nan inivèsite ou etidye yon bagay, ou son fanm de valè, ou son moun enpòtan. Bay tèt ou valè, bay tèt ou enpòtans. Pa kite gason palavra w nenpòt kijan, pa kite gason trete w nenpòt kijan. Paske w gen valè, se w k pou chèche valè a. Sispann remak gason dèske l bo gason l byen kanpe w ap fè gason ap maltrete w fè w pase mizè o Anpil fi renmen bo gason epi poutan bo gason menm plen fanm dèyè l epi yo menm l ap fè yo pase tenten Pase yo nan betiz pase yo nan tenten Non! Aprann bay tèt ou valè lè w renmen w poko marye ou gon Ou sipoze gon kote wap kenbe. Ou gon retisans ke wap fè. Paske fòw konnen, se ou ki pou chache maryaj la. Se ou menm ki pou fè nèg la marye avèw. Nan konpòtemanw, nan janw viv avèk li. Nan janw sèvi. Lèw poko marye, ou gon limit. Ou gon limit. M konnen ou ka fè lanmou, ou ka bo, ou ka fè tout bagay ak mariw, ak mennaj ou. Men pa bliye se mennaj ou li ye. Sa vle di ou gon limit. Se ou menm ki pou konpòteman w kou nèg k pral fè nèg sa marye avèk ou fè yon bag nan dwèt ou ok konsèy mwen pou nou lè w poko marye ou gon konpòteman pou gen se lè w fin marye ou ouvè kò w ak mari w lè w fin marye kounye son lòt bagay li ye ou gen mari w mari w nan men w ou toujou kontinye ap viv pi byen toujou ak mari w paske gon pakèt fi depi yo fin marye yo bay nèg la degoutans yo fè nèg la di l regrèt li te marye atansyon hein atansyon pa kite gason gen degoutans de ou Okontrè, lè l fin marye avè w, se lè a kounye an pou w ouvri kè w ba li. Se lè a kounye an pou w fè tout sa w pa t vle fè lè w te renmen an, pou w fè yo avèk li pandan w vin marye. Ok, paske se mari w, li se pou ou, ou se pou li. Ou se, ou pa gen pou w ap sere kò w ankò, pou w ap di, m pa vle w wè kò m, m pa vle w wè e, e, janm mwen, m pa vle w. Non, pa gen bagay konsa paske w marye cheri, se mari w li ye. Ouvè zèl ou. Tankou Famaya Guitar di, ou gen lisans nan men w, ok? Ou gen lisans nan men w cheri, ouvè zèl ou, ouvè kò w. avèk mariw ok so guys jodia m pale avèk yon moun ki vreman enpòtan paske son dam biznis son biznis woman ki abite florida miami florida so m te kontan pale avèk li anpil m te kontan pale avèk li anpil anpil m pap baw manti guys m konnen ke trè byento Shop mwen pral kanpe guys map mande nou sipòtem tanpri sipòtem ok sipòtem so guys tanpri sipòtem dam sa son moun ki konn fè pwodwi pou vann li vann li gen yon pakèt kliyan sou Facebook li gen kliyan tout kote Canada tout kote nèt son moun ki trè koni ok non li Se Beyond Skin! Beyond Skin ok! Beyond Skin! Se l vann pwodui, mwen m pral achte pwodui nan men l tou pou m vann. Guys tanpri map mande nou pou nou sipòte m ok! Beyond Skin vann pwodui li nan Florida. On moun ki ta bezwen pwodui Beyond Skin ki nan Florida, li vann krèm pou po, li vann savon, li vann lwil. So, Beyond Skin, ou menm ki gen pwoblèm po, ki gen po pete, ki gen pwoblèm, ki gen pwoblèm mak pitit, ou menm ki gen bouton, ki gen tach, ki gen lotak, ki gen gratèl, tout bagay sa yo tcheke avèk Beyond Skin depi w nan Florida. Mwen menm trè byento m ap gen krèm nan nan New Jersey e l ap vann a trè bon pri. Po w pral bèl, nou wè jan m bèl? Konsa po w pral bèl, po w pral klere, klere, klere. Beyond Skin telefòn li se 321 444 0257. 321 444 02 57 Beonskin nan Florida Ou menm ki gen pwoblèm pou k bezwen pwodwi pou fè po w bèl pou rete jèn tcheke Beonskin ok So se sam tap di nou guys mwen fin avèk video a e ke mwen espere nou like nou share epi nou abone. Se bon konsèy sa m te pot pou nou jodi an. Atansyon, lè w renmen epi w poko marye ou marye, ou gen yon nòm pou w respekte, ou gen ou gen yon konpòteman pou w genyen ki pou fè nèg lan anvi marye avè w, anvi fè w sèvi l yon madanm. Ok guys, pi devan m ap vin m ap vin devlope detay yo pou nou nèt men pou kounya m ap kanpe videyo a la paske m gentan fè yon pakèt 7 minit, 8 minit. So m kanpel la m espere nou gadel jiska la fen ok merci porte nou byen a la prochèn se te calouty babay.